Paske mwen aprann Ariel Henry remèt demisyon l pa zoom konferans ok
devan lè ministre le premye minis Ariel Henry li remèt demisyon l mwen gen lè gen moun ki te anvoye mesaj sa ban mwen tou ok jis avan humm eee ok de konsèy ok eee. Ok m m ok Le Témoin Haïti li gentan anonse l eske mwen Le Témoin Haïti son medya bon m eseye bon m eseye verifye sa ou konnen se k wi gen anpil moun ki gentan ap di nou se konfime ok Ariel Henry mèt demisyon li sa vle di sè yo pase. Bon jan te toujou di la Ariel remet demisyon li la banm verifye vit la banm verifye vit Gino Jean Baptiste puiske nou menm se boukante la pawol men ya de media gen le temwen mwen t pataje li gon moun ki dim pa site nonl wi m pa m patap janm fè sa mezanmi heheheheh se m patap janm fè sa ou konnen m paka site moun konsa ou konprann.

N ap eseye gade tout sa yo avèk nou la a. Juno Jean Baptiste ap fè kontak, m ap e fè kontak yo tou. E, e, n ap fè kontak. N ap gentan pale sou sa. N a gentan pale sou sa. E, ban m fè kontak yo la pou n konnen e ofisyèlman e, wi, piske e, e. Se te, se te lè k t ap konte pou ke l bay la ofisyèl. Bouka te lapawòl. Nou nap chèche l la wi. Nou te gentan anonse l.
Wi, nap chèche yon sous ofisyèl e kiyès ki ta dwe bay li la a. Junio Jean Baptiste, Bon m eseye gade avèk yon sous ofisyèl nan entèval sou sa, sou demisyon Premye Minis Ariel Henry li fè devan Konsèy dè Minis la aswè a pa zoom ok piske se a distans. Junio Jean Baptiste, Bon m al konfime sa ou mèt pale. Li a a distans. a distans, nan televizyon, vizyon konferans, zoom, si w vle tout sa yo, a distans, yon nonm ki te plen pouvwa e l t ap mache nan tout la Repiblik Dayiti, je suis le roi Ariel Henry. Men jodi a gen moun ki di, nou pito lage Barnabas. Nou pran konsèy 7 manm pito. Ariel Henry ap pral to Rico. A distans. Petèt gen de moun ki pral vin nan pouvwa. Men a chak fwa wap vin nan pouvwa sa, ou pral vin premye minis, ou pral ministre, ou pral nan konsèy prezidansyèl. Toujou mete peyi a. Pèp pa janm pèdi batay. Pèp kap goumen pa janm pèdi batay. Tay! Jodi a se ou, demen se mwen. Toujou raple nou, Ariel soti New Jersey, l tonbe Sen Domeng, yo pa aksepte l desann, l al Pòtoriko. Jodi a l oblije fè yon Konsèy dè Minis pou l anonse demisyon li e Konsèy dè Minis la aksepte demisyon an a distans. Se yon gouvènman demisyonè n gen la a e disi demen n ap gen tout detay kiyès ki pral jere enterima a pou yon ti tan pou pasasyon an li menm li fèt Jean Jan Batis. Autre information, L'idéal poursuivi par la Caricom, c'est installer dans les 48 heures le Conseil Présidentiel. Sauf que gen anpil contradiction, anpil batay, Montana opposé jan l a kesyon 7 manb la. Ke li soti?
An avse. Kòm ou lage yo sa. Ki el soti?
Donk gen anpil kontradisyon gwoup Yobo kapab fin antann yo men Caricom li menm li ensiste sou. Yo deside.
Le fèt ke Pènal demisyone Caricom di yo pa ka tann ankò. Pa gen tann ankò. 48 è fòk yo enstale yon konsèy prezidansyèl. Wi. Les acteurs doivent comprendre.
La l'urgence de l'heure. Wi, se la pou n ale. M panse nou te kontan pou nou te pou nou te long, nou te ekstrèmeman long aswè a nan emisyon Boukante Lapawòl. Èske gen anyen nou te dwe anonse n pa anonse Junio Jean Baptiste? Paske la ou konnen depi n la tout bagay oke, oke, oke pou nou menm nan Boukante Lapawòl. E nou te gentan anonse li oke. Nou te pale de 4 kritè yo deja, caricom.